An mòd Johnson Napoléon, la a nou nan Kakabèf Plezans. Johnson nèg Plezans, la a nou Plezans du Sud. Nou sot pase nan antre vil lan la a. N ap file pou Baradè. Donk, Plezans se yon ti kominote vrèman pezib, ki bwaze anpil, ki genyen. Mwen panse se yon zòn yo te ka devlope sa nou rele sistèm agwoforesteri an paske gen anpil pyebwa. Donk nou te ka marye agrikilti avèk ab sa yo mwen ki bò isi an, pyebwa sa yo ki bò isi an. Nou ta bezwen koupe, fè, fè, koupe bwa pou nou fè jaden nan espas lib. Donk nou ka fè yon sistèm. Agro silvikòl kote ke n ap ankouraje rebwazman, n ap kenbe kouvèti vejetal la jan l ye a la e menm ogmante l. Pandansetan n ap chwazi de kilti ki kapab fèt nan mitan yo, kilti ki kapab fèt ansanm avèk yo. Donk de kilti ki adapte. M panse ke Plezans se yon ti kominote vrèman e si wout lan te fèt pou sòti Kavawa vini Plezans menm jan n ap di kanpe an se yon ti kote apa. Nou te ka di l pou Plezans tou paske son kote k vreman fè fre menm jan ak Kanperen e l fè pi fre ke Kanperen. Ehe klima bò isi an nou wè vreman tanperati lan vreman enteresan. Nan ane pase yo Plezans te genyen vreman pil kafe. Donk jounen jodi an tandans lan chanje. Sitou apre tranbleman de tè lan gen kèk sous e tè a akoz tranbleman de tè a gen se de sous ki vin konble. Donk selon sa moun nan zòn yo di nou, se aprè tranbleman de tè la gen sous ki konble. Donk lè w pase Pliche, nou fè menm konsta kote ki te konn gen sous tout bò wout la, epi nou wè yo bouche. Lè n poze kesyon, yo di n se depi lè tranbleman de tè 14 out 2021 an sa rive. Donk n ap avanse, n ap file sou Baradè, n ap fè ti tou de Nip, ti Rivyè de Nip, Ansavo, Payan, Miragwàn, epi ret branche pou toune sa. Kote nap fè depatman Nip la Nou pase nan Sid Nap fè Nip Apre sa moun Sidès ret branche Nan kelke semen la se pral tou pa nou Jiska fontyè Ansapit Pou nal gade koman sa ye sou wout lan Piske jounen jodi an gon gwo mache E mache E malpas la Nou konnen ki difikilte gen pou moun al la dani Donk moun yo itilize jakmel pou yal achte Donk tout moun Jeremi okay Se sou fontyè Ansapit, 12 èd tan machin, deja men la Ansapit pou fè 12 èd tan ap kouri machin nan vye wout pou al achte sou fontyè a nan men vwazen. Poutan, anpil nan pwodiksyon nou, nou gen la, si n te ankouraje yo lakay nou, anpil kilti ki fa, ki fa, ke n kapab fè an Ayiti la, si nou te ogmante pwodiksyon nasyonal la, si nou te ankouraje plantè yo, nou te ankouraje tout agrikiltè yo. se tap lakay nou lajan sa yo tap rete se devlopman lokal tou nou tap ankouraje donk nap pousuiv pakou nou ret branche pou yon pwochen videyo e nap raple w pa bliye abone avèk chanèl sa kanal Djaspora TV la sitou ou menm ki ap viv nan Djaspora ki sonje lakay ou gen nostalji objetif nou se fè w viv anpil bagay ki kapab pèmèt ou wè ki kote ou ka vin envesti Anpil bagay kap pèmèt ou wè ke Ayiti ap pale w de li an, li pa sèlman Pòtoprens sèlman, donk gen anpil bagay. Gade, gade, gade, gade bò Isye an kounye a. Wout lan pa fèt men nou wè gen manje, gen lavi nan sans ke moun yo, yo ap respire byen, yap manje byen. Sof ke gen, gen dè enfrastrikti ki manke oubyen ki pa genyen pa rapò avèk leta ki absan. Men, sektè prive, wòl sektè prive tou patisipatif nan devlopman. Donk, dyaspora ou menm soti nan zòn plezans. Dyaspora ki sòti nan depatman Sid, ou menm tou, selon kontak ou, ou kapab mete fòs ou, jan Johnson toujou di l, si milat yo fè l, nou ka fè l, nou ka mete fòs nou ansanm, nou vin fè devlopman nan zòn sa yo. Ki sa k enpeche yon nèg vin fè yon izin nan zòn sa a, epi, oubyen l fè yon izin nan Sant Kavayon, epi peyizan pwodui, l ap pot bagay vann li? olye lal pase mizè nan machin ou konprann donk kisa ki enpeche yon moun vin fè mete lèt epi tou gen moun kap gade bèf kap vin vann ou lèt se de bagay ki kapab favorize devlopman donk fon izin la pou itilize swa lèt pou itilize swa mayi swa pou itilize nenpòt kilti lan lam pou transfòme fè farin epi nan peyi sa pou ankouraje plante l ap ankouraje fè elvaj epi li konnen l gen yon kote l ap vin vann an gwo e ke li pap fè l an vè pwodiksyon l pap gaspiye donk n ap kontinye ouvri je w n ap kontinye mete limyè sou sa ki kache sou sa k nan fè nwa bò isit nan peyi dayiti e ou menm menm pou w kapab fè chwa w pi byen donk se misyon nou sa e pa ezite kontakte nou pa ezite sou chanèl nou an nou la disponib pou tout konsiltasyon sou agonomi e ou menm ki vle fè biznis nou la pou nou baw konsiltasyon e sesi nou pap egzije ou peye pou sa paske nou ta renmen wè devlopman nan peyi nou ret branche pou yon pwochen epizòd.